Nan menn pa gen anyen non. Dwa m wi menn. Ali al jwe nan Ghetto yo pa fè Ali anyen. Eben sèl mwen ka di se pou nèg vin bò lakay mwen swat vin bò lakay mwen. Nèg yo ta pral dèyè 509 yo ki te swat pou yo a. Boy vini, Udmo vini. La m pa ban m pa yon gang, m pa yon bandi menn. E dwa m. Chante. Pase lè nèg yo kenbe zam yo ap bay sekirite, fo sekirite yo anba enpeche yo. Men poukisa mwen menm, kolonèl, mechan se tout atis ki te la nèg yo vin bay pri, vin bat. Nèg yo chire mayo m. Epi lè m ale nèg yo tire sou mwen, men mache mwen nan ravin nan jiska prezan. Sa vle di. Sa vle di lapolis tire sou mwen, epi m fini. So, m pa kè non. Sèl bagay nèg yo gen 24 èd tan pou yo ban m machin mwen pase se pa t Jovenel ki te ban mwen li, ni Martelly, ankenn nèg. Se gagant mwen ki te ban mwen. E kòm nèg yo ap pouse m pou m bandi, e sa yo vle fè? M ka bandi tou, pase pral lekòl pou bandi. Bon, te pa chwa m, e pa edikasyon sa manman m te ban mwen. Men gen nèg yo ap kouri dèyè bandi anba, men yo se bandi ki abiye yo menm. Bikòz la a, m gen yon biznis, yo vin devan biznis mwen, yo fè tout simagri yo. E lè m prale pou m al jwenn yo, yo tire sou machin mwen. Kounye a, nou vle, lè nèg yo ap fè traz, ou janm wè m ladann? Lè nèg ap fè festival rap kreyòl pandan sa mi ki tandans map chante ankò rap m ladann nan m pa janm plenyen lè geto rele m mal jwe dwa m mal jwe lòt nèg pral jwe nan geto yo yo pa janm ba yo pwoblèm why mwen menm ki pwoblèm nèg yo avè m pou depite a map depite pi rèd bon fò nèg yo ban m yon repons poukisa yo fè sa yo fè a e mwen menm wè jan m di a m gen 24 èd tan pou nan remèt m machin mwen. Li nan lavi nan toujou. 24 èd tan pou nan remèt mwen machin mwen. Ou panse bagay sa son bagay yon pwoblèm ka lye a politik? So what? M ka Jovenel, m ka Martelly jan m vle. So what? M ka sa m vle menn. Se sa ayisyen pa gen lakay yo aprann respekte moun. Aprann respekte chwa moun. M ka chwazi si Brezil ou chwazi Ajantin, men ayisyen m ye. Li ka pa bon pou l bon pou mwen. Bon m kòm, pandan tout semèn nan, kòm nèg yo t ap fè m menas nan telefòn, yo vin tiye m. Map tann yo.
Pa gen arestasyon menm jounalis nèg yo bat. Non lapolis ap vini la lap wè bon staff kanpe la. Non lap vini epoum pa al jwe. E la m wè e sèl mwen k atis. Dayè vini e pou m ba l jwe. W ap vini w ap di nèg tout nèg ba yon pyès. Menm mwen menm m ap ba w pyès mwen. Menm lè w konn fantom m ap ba w pyès mwen sa e travay w ap fè. Lè yon atis vini m gen yon mayo 500 dola e pa mwen fè nèg yo ap abiye a inifòm sal non. E pa mwen. Lè m achte yon mayo Gucci e gagann mwen ki ban mwen l. Osinon madanm mwen kachel ban mwen. Sa fini nèg machin mwen an menn. Wè baz e sèl bagay nèg yo gen pou remèt mwen la. M pa kè de anyen. Nèg yo mèt touyem apre. Men machin mwen ap remèt mwen li. Baz e pat Jovenel ki te fèm kado lan kenn moun pap fèm kado sa. Maten an sou estasyon radyo Karayib ti Wi fè konnen ke lapolis te debake yon sèk, se te swat, yo vini pou pale. Sa swat pèdi la? Sa te yo pale avè nou? Si ti Wi ap bay manti monchè, sa swat te pèdi la? Sa te gen la lè yo vini an? Swat, swat se yon kò entènasyonal li ye ba wi. Si w te fè konnen ke yo dwe peye pou nou pa te snatch tout zam yo. So, yo pa gen dwa prevwa m sa pou m fè, si m prevwa pou pa kenbe zam yo pou pa abiye. Pou sa pa al prevwa al larivyè, lè l t al jwe a. Pou sa pa t al prevwa, si Matador pral jwe a e sekirite yo t ap se bay. E pa mwen menm. Ebyen e sèl mwen k atis? Epi lè yo di pwoblèm yo gen ak fantom yo, awogan bon m awogan nèt, paske mwen m pat janm mete m pou m bese tèt mwen devan moun. M dwe respekte moun, men m pa bezwen bese tèt mwen devan moun. Mache kote yap jwenn ou gen lagèt ou menm? Nou 2. Mwen menm avèk ou kouzen madanm mwen. Se sèl ou menm ki vin se nan machin nan? Non kouzen madanm mwen la li paka leve monchè. Mwen menm tou la misye la. An vini a leve. Menm zi. Se kòman e mwen pete vit pou misye sòti. M fè misye sòti pandan m andan machin nan mwen menm. Nan lavil la. Dayè misye pa nèg isit. Misye Gonayiv li soti mwen ki fè l vin isit. Di nou non, kijan machin nan fè kraze? Eske se la polis? Bal la polis tire sou machin wap vin mandem monchè ou konn bal abi wap vin pozem kesyon pa fèm pa fè diplomasi avèm m pa nan diplomasi. Ou blese nan vit machin nan osinon ou Non m pa blese non machin nan kraze avèm epòl mwen dom tout frape but epa epòl mwen machin nan nèg yo pou yo mèt mwen. Sou se yon lè an kap di ke ou gen atis toupatou ou ka deside al nenpòt kote. Kote m vle. Bon valè geto m jwe poukisa yo pat anmède m lè m al jwe Site Solèy? Yo pa anmède m lè m al jwe Solino? Yo pa anmède m lè m al jwe Dezyèm Avni? E pa mwen fè nèg vilaj bandi e yo k fè nèg vilaj vin bandi. Sof ke mesaj mwen voye bay nèg vilaj pa ki pa anmède moun ki sanble avè nou. Al dèyè nèg ki bmèt zam nan men nou yo.
Gen moun ki di tou ke ou te nan kanaval Pòdepè ou tap chante, te gen reyini tout moun, pèsòn moun pat ka konn kiyès ki tap chante, se tout ansanm de fanatik tou ki te vin baw love, men poukisa. Yo e Fantom m rele menm. Nonm nan pa piti non. E m pat vin Pòtoprens, m pa sot Leyogàn vin Pòtoprens pou m bay poubèl tòl non. Serye man. Nèg la gen 24 èdtan. Ou wè m voye mesaj la mesye, 24 èdtan pou m bout machin mwen ban mwen. Pase sa. Sa e gade mwen banm li pa kado fèm kadol 24 èd tan. Ti bout faya 24 èd tan epi li. Men map bandi kounya. Non men pap bandi yo pa gen repitasyon pou yo. Non bon esa epa sa yo banm yo ap vann mwen la esa ap vann tout jèn yo wi fimen dròg fè masisi fè madivin vòlè. Fè kidnaping. Ou panse gen nèg ki bandi la e bandi yo ta renmen ye? Èske w panse sa? Men kisa kisa kisa pi wo yo, boujwa yo, yo yo ofri nou? Kisa m konn fè? Chante! Èske sa zam m t ap desann? Èske kidnaping m t ap al kidnape moun? Kote m pral jwe a? Se dwa m wi pou m al ba yo plezi tou. Yo pa moun yo menm? Èske yo pa moun?

Bondye ap pranm lè poul pranm nan. M pa kè de doulè. Doulè ka tiyem, frakti m pran nan bagay aksidan la l ka tiyem. M pa kè. Men m pap mouri. E lè yon nèg touyem tou fòw asime responsablite w. Asime responsablite w. Tout atis yo wi depi la nèg yo komanse bat tout atis wi kolonèl mechan se depi la nèg yo komanse bat nèg wi nan misye misye pa m pa konnen non misye pran bal la nan tèt but m pa konn sil mouri m pa konnen pase talè a m fon ti dòmi m leve epi m kounya mwen menm jij depè m al depè m al demache men yo pa vle. Sa vle di ki game nou ye la? Nèg yo te tiye 3 nan nèg barikad deja kounya yo vin tiye lòt jeneral la? M pako ak moun mesye, jere sa. Ou panse se paske Fantom ta gen entansyon pou l al prezidan vre? Of course se sa li ye monchè, e pa mwen ki enpeche nèg pa chèf non, m chèf, m ne chèf. Ou ap toujou depi le 8. Jiska no jou. Tout tan m gen souf m depite pi red. Ou pa pè al jwe nan geto ankò? Pè al jwe nan geto? Bon e geto k fè m sa m ye a pou m pè al jwe? Pa gen nèg ki anpeche m fè sa non. M ka deside pa jwe pou ankenn geto ankò tou. Bon e pa gen moun ki anpeche m sa. Nan moun ki ou apateni yo kiltirèlman, pa toujou gen apèl nèg ki geto solidarite ak ou? Ye nèg yo, tout moun, tout geto yo rele m. Yo rele m. E sa? Pase yo fè m sa m ye a. Yo, chanpyon, gon mo m di la ou pa teni kont de li. Lè travay sa fèt yo envite fantom sa vle di nou banm yon kategori kotem ye bò simityè a geto bon nou nou aprann mwen poum jwe nan geto kounya nou enpechem jwe ladann enben sa nou dim fè e lè nèg yo fè ba yo taraz yousoufa vin la kòm rapè sam ye rapè pa vre kòman relem papa rap la m ladann nan m pa plenyen festival rap kreyòl. Fèt Fantom te ladan l? M pa plenyen. Festival Rap Kreyòl wi, pandan m ap fè Rap Kreyòl e papa Rap m ye. Ki sa nèg yo di m fè? Sa yo di m fè? M pran pi gwo chòk ke sa, l pa deranje m. Machin mwen an pou nèg yo remèt mwen sèlman.
Pwen ba.